Bonjou oubyen bonswa fanmiy Dasly Foot, mwen espere ke nou tout anfòm gras a Dye. Jodi a mwen pote plizyè gwo nouvèl ki gen gwo enpak sou lavni foutbòl ayisyèn nan. Nou pral pale de Violetta se ki pare pou Caribbean Cup lan, sitiyasyon Roudensky Pierre, Premye gòl Kiki Ramos ak Ajantin U17. Dosye Gaël Allet ki deja pare pou kapab vin ede Ayiti kontinye batay pou ranpòte tit. Kerly Théus ki ranpòte yon nouvo tit Etazini. Deklarasyon DG Carlo Marcelin sou nouvo antrenè seleksyon an. Lenny Joseph ki kontinye ap fè koze nan chak match li make gòl. Viktwa Ayiti U14 yo. Ansanm ak Duckens Nazon ki kontinye prepare tèt li pou pwochen defi yo. Ebyen rete avèm jouk nan fen video a paske mwen pral pataje opinyon pam sou tout dosye sa. Premye nouvèl la se Violette Ace. Chanpyon Ayiti a deja rive Replik Dominikèn kote li kontinye prepare li pou Caribbean Cup la. Ebyen Violette Ace ki pral jwe premye match li 4 out kap vini la fas Defans Fòs FC epi le 19 out li pral jwe dezyèm match li fas Finalis du FCU Club epi le 9 septanb Violette AC pral jwe fas Bwoki. Epi le 15 septanbre, Violette Ace pral jwe fas Sando FC. Sa se yon gwo okazyon pou Violette Ace montre nivo foutbòl ayisyèn nan sou sèn rejyonal la. Epi yon lòt nouvèl ki enteresan se dosye Woodensky Pierre. Gen anpil moun k ap poze kesyon men poukisa Woodensky Pierre pa nan lis final Violette la? Ebyen m ap fè w konnen Ou te di ki Pierre pa nan lis violette la se paske kontra li bout sa vle di kontra li pran fin ansanm avèk violette ase. Daprè enfòmasyon yo li deja Canada lap tann ouvèti mache transfè Ekwatè a pou siyen ansanm avèk yon nouvo klèb. E sa kapab yon bon etap pou karyè entènasyonal Woodetsky Kiki Ramos ki kontinye fè pale de li. Nou sonje ke m te pale deja nan yon video de piti sa. Ebyen, jodi a se pou la premye fwa misye arive titilè pou Ajantin U-17. Premye titilarizasyon li, premye gòl. Se premye gwo enpresyon. Kiki Ramos ki kontinye montre kalite li genyen ansanm avèk seleksyon U-17 Ajantin nan E m ap fè nou konnen tou gen anpil moun ki gen tan gen zye fikse sou jèn nan. Pa sèlman fanatik ayisyen, ayisyèn yo, men gen anpil lòt klèb tou k ap swiv piti an. E konsa tou gen anpil gwo jounalis entènasyonal ki deja ap swiv piti an. Premye match ou, premye gòl, sa vle di yon pakèt bagay. Mwen menm, m ap felisite piti a e m swete li kontinye evolye. Si m ta di misye ta jwe 50 match, li make 50 gòl, monchè se la tout moun ta pral wè kote ke moun ta pral regrèt piti sa. Guy Lalette ta dwe rantre nan seleksyon an nan pwochen rasanbleman mwa septanm nan. Li kapab vin ogmante konpetisyon an nan pòs gadyen, ansanm ak Alexandre Pierre e José Duverger. Sa montre Federasyon Ayisyen de Foutbòl ap prepare jenerasyon apre Johnny Placide. Apre depa Johnny Placide, kounye a nou toujou gen 3 gadyen. Nou genyen Alexandre Pierre, José Duverger, nou genyen Gaël Alette. Men kounye a la, Tou le 3 nèg sa yo pral goumen pou plas gadyen nimewo 1 an. Bat kounye a se pa nan bouch, se sou teren batay la pral fèt. Se sak fè coach la li menm ki pral gen pil bagay nan men l pou l prepare yon bon ekip paske tout moun konnen ke Gaël Alerte li menm li ka bay rezilta menm jan gen moun ki kwè tou nan Alexandre Pierre e gen moun ki kwè tou nan José Dieuverger. Bat kounye a la Mwen panse li ap bon anpil pou konpetisyon sa antre 3 nèg sa yo. Kelly Théus fè Ayiti fyè de li. M ap felisite Kelly Théus. Gadyèn ayisyèn nan ranpòte chanpyon UPSL Women's 2026. Etazini ak Miami Grove FC. Sa montre ke foutbòl fi ayisyèn nan kontinye ap pwogrese. E se yon bèl bagay paske se yon ayisyèn. Mwen panse ke kanmenm lè yo ap fè bèl bagay konsa se nou jounalis, fanatik foutbòl, fanatik Grenadye, se nou menm pou ki aplodi yo e konsa lè nou rele yo pou vin jwe pou Ayiti, pou yo te wè depi lontan nou te toujou gen lanmou pou yo, se pa nan moman nou bezwen yo n ap rele yo. Men, se sa k fè ke menm si y ap jwe nan lòt peyi, nenpòt lè yo fè yon bon bagay, se fyète pou nou paske yo gen san ayisyen k ap koule nan venn yo. Carlo Désiré Masselin pale sou nouvo kotch lan. Carlo Désiré Masselin ki konfime ke Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pa prese pran yon antrenè. Li esplike yo analize pwofil kandida yo avèk anpil atansyon. Sa vle di Federasyon Ayisyèn de Foutbòl vle fè yon chwa ki ka ede seleksyon an retounen pi fò. Pandan li t ap bay yon entèvyou nan Magik 9, li te fè konnen ke gen plis pase de 30 antrenè ki depoze CV. E li fè konnen genyen tou ki pa t janm kò antrene seleksyon nasyonal. e genyen tou ki antrene seleksyon nasyonal deja. E li te fè kwè ke tou, dapre sa anpil moun t ap pale, Thierry Henry, lòt antrenè toujou, nèg sa yo pa t nan lis Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pou te kapab vin antrene Grenadye yo. Alò, mwen te vin avèk plizyè videyo kote ke m te vin avèk plizyè nouvo kotch, e pami yo, Federasyon Ayisyèn de Foutbòl gen chwa nan mitan sa ke mwen te vini avèk yo. Pandan se tan, si n al suiv videyo ke mwen te e poste deja kote ke m te vini avèk nenpòt 7 a 8 antrenè konsa nan yon sèl grenn videyo ki pa gen nasyonalite fransè ni ki pa gen nasyonalite ameriken. Pandansetan, gen anpil jounalis ki t ap pale de Thierry Henry e ki t ap pale de Pep Guardiola. Alò, fò m di w sensèman, mwen menm, mwen te vini avèk video deja, mwen te di, e manti, p ap gen sa, paske Federasyon Ayisyen de Foutbòl dwe tande non sèlman kri pèp la e kri grenadye yo k ap jwe, paske nou pa ka ap fè eksperyans nou sèlman ansanm avèk Franse. E jan Carlo pale an, sa vle di yo toujou fokis pou yo jwenn yon nouvo Coach, men kounye a la, e yo pa twò prese ansanm avèk bagay lan pou ke yo pa tonbe nan twou, paske yo pa pral kouri pran yon antrenè sèlman sou gwo non, men sou kalite ansanm avèk eksperyans e taktik, entèlijans sitou nan nouvo football ki genyen de no jou la. Mesye Kado te tou pwofite fè konnen ke jiska prezan ke Ayiti ou byen federasyon an pou m pi byen presize ke federasyon an jiska prezan poko ka jwenn okenn stad pou ke Grenadye yo kapab jwe Lig dè Nasyon an paske gen anpil ti pwoblèm pou Grenadye yo kapab jwe Lig dè Nasyon an. Alò majorite Aah stad kel tcheke deja yo li t gentan tcheke plis ke 4 stad ebyen tout stad sa yo menm jou ayiti gen pou jwe match se menm jou a tou e stad sa yo peyi yo ap jwe match tou. E tou li fè konnen li te tcheke Potoriko men se pa jiska prezan anyen pa mache paske stad ke yo gen an yo plenyen de plizyè ti bagay eksetera move kondisyon epi k pa ok tou e se sak fè jiska prezan yo alarechèch. El te tou pwofite tire wòch sou leta ayisyen pou ke li fè konnen ke Fòk nèg yo di yon mo paske gade nan sitiyasyon yo twouve yo pou afè de stad kote ke Ayiti pa ka jwe match ap kouri ti wawa jiska prezan pou ko kapab genyen kote pou li kapab resevwa match li yo. Sa fè wont anpil mwen pale sou sa plizyè fwa mwen espere ke nou pataje video pou vwa m kapab rive pi lwen Pou anpil, m kapab di, moun non sèlman nan Leta, tande kri pèp lan, tande kri Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, sa fè wont anpil pou yo kapab fon chwa paske se pa sèlman Pòtoprens ki Ayiti, men gen anpil lòt kote ke m kapab di Leta peyi a ka konstwi yon stad. E l te menm pale de antrenè tou kote ke yo te poze l kesyon. Eske se fifa kap toujou ede Haiti ou byen peye coach pou Haiti li te fè konnen fifa toujou sipòte yo e fifa ap toujou sipòte yo alò yo pa gen fòs pou yo kapab fè pou yo kapab peye coach sèlman men Akoz ke yo pa gen fòs, sa fè ke yo kite fifa ede yo. E se rezon ki fè ke mwen menm mwen pa kontan lè jan deklarasyon sa yo, mwen te di l deja nan video, mwen te di si fifa se li ka pral chwazi coach pou nou, pe enpòt jan, se yon fransè n ap jwenn. Men si se federasyon an, li ka chwazi coach li vle. Alò pou m di w pi byen, DG Carlo te fè konnen ke tou E leta ayiti ede yo nan lòt bagay men leta ayiti pa ede yo peye kòt ya sa vle di yo pa jwenn èd la yo te poze yo kesyon sou kantite kòb yo rantre ki sa yo fè ansanm avèk yo pou yo ka di sou ka data yo fè konnen bagay yo plis amelyore e yo menm yap fè tout sak depann de yo pou yo jwenn yon kòt nan fason ke yo ka peyel men yo pap fè plis eksè ke sa paske yo pa gen fòs Alò, m panse ke ou menm fanatik foutbòl, ou te bezwen konnen, ou konnen tout detay, alò ou wè sitiyasyon Ayiti, e se sa k fè ke jiskaprezan nou kapab di mèsi Leta ki koz nou nan sitiyasyon sa a, men sinon nan Karayib lan la, nou te ka soti pami meyè ekip, menm jan yo k ap pale de Kostarika, nou te ka youn nan yo tou, ki te ka pale e frape estomak nou paske nou gen de jwè ki ka ede nou frape estomak nou men akoz leta pa fè travay li ki fè n pa ka frape estomak nou tou pou n di nou ka peye nenpòt antrenè e ki genyen kapasite ki nan wot nivo an pou vin pran tèt seleksyon an pou ke li kapab mennen nou menm nan final mondyal sa vle di m panse ke sa fè wont anpil paske leta pa reponn nan ka sa. Grenadye U 14 yo kontinye prepare match yo. Yo bat League AZ 1 a 0 gras a yon gòl de Marvens Fenelon. Sa montre ke nouvo jenerasyon ap travay seryezman avn CFU Challenge Serie. Map felisite yo e map mande yo kontinye travay pou ke drapo Ayiti a kapab flote pi wo, pou ke nou fè lemond kòmanse respekte nou nan zafè foutbòl. Dukens na zòn ou konnen jiska prezan ki poko gen yon klèb ofisyèl ke lap jwe ladan ni. Men se pandan ke Dukens na zon kontinye fè antredman chak jou. E sa montre pwofesyonalis li, e sa montre tou misye li menm ki pa lage lap kontinye preparel poul kapab jwe Lig dè Nasyon an pou l kapab jwe Gold Cup lan e pou l montre nivo li pou si toutfwa l jwenn yon klèb ki rele li pou ke li bay tout meyè de li menm pou ke l kontinye jwe foutbòl e mwen felisite jwè lan pou sa, se yon jwè ki gen anpil anpil sa k rele matirite lakay li, se yon jwè ki genyen sa k rele anpil konprann e mwen felisite misye sèl sa m ka di l kontinye paske lavi se sa, se sa lavi ye E pa lage, se fokis, se sak pou ki ba w rezilta. Yon lòt kote, Ayiti kontinye fè anpil bri nan mond lan nan koze spò. Jessica Lee ki ranpòte meday dò Taekwondo e Ava Sun Lee ki pran meday bronz. E pou mwen sa se yon lòt rezon pou ki kapab fè tout Ayisyen santi yo fyè, tout Ayisyen, Ayisyèn santi yo An jwa paske m kapab di penenpòt jan medam yo, gason yo, piti kou gran ap fè fyète Ayiti kote kote yo pase tout sa yo fè ki pozitif se drapo Ayiti a ki ap flote anlè m panse ke E se sa k fè tou fanatik yo toujou fokis depi gen yon nouvèl, yon enfo ki Lage pa ou sou rezo sosyo yo sou grenadye yo rapid wè yo vin like yo pataje yo kòmante waw se a felisite mèsi anpil mèdam paske nou fè fyète ayiti. Avan mwen fini video an banm ba profite fon ti payle de Leni Joseph nou gen kap krache dife depi aprè misye fin jwe mondyal la pou ayiti misye rankontre klèb li misye ki kontinye ap fè koze guys Lenny Joseph ki kontinye pwouve ke li se youn nan pi gwo zetwal foutbòl ayisyèn nan. Grenadye a ki tounen fè yon gòl ankò pou klèb li, Ferran Cavaros, nan match nul 2 a 2 kont FC Twent, yon rezilta ki pèmèt ekip la kalifye pou pwochen tou Lig Ewopa. Sa se pa pou la premyè fwa Lenny Joseph ap fè diferans nan match yo. Kapab remake chak match Lenny Joseph montre plis matirite, plis konfyans, plis entèlijans epi li kontinye atire anpil je, m kapab di, jounalis e lòt klèb tou an Ewop. E pou mwen menm sa se yon trè bon nouvèl pou seleksyon ayisyèn nan. Poukisa mwen di sa? Paske nan kèk semèn ankò, Ayiti pral nan Lig dè Nasyon, epi apre li pral nan Gold Cup. Fò m di w sensèman, se 2 konpetisyon sa yo ki kapab chanje lavi anpil Grenadye nou yo. Paske lè yon jwè ap briye nan Lig dè Nasyon oswa Gold Cup, Anpil rekritè gwo klèb vin swiv li. E se nan kalite konpetisyon sa yo, anpil transfè enpòtan konn fèt. Nou pa ka di depi kounye a ki klèb ki pral voye òf pou yon jwè ayisyen. Paske sa depann de pèfòmans chak jwè pandan konpetisyon yo. Men si Wilson Isidor, Lenny Joseph, Danley Jean Jacques avèk Bellegarde Martin Expérience, lòt toujou avèk tout lòt Grenadye yo, yo ta kontinye ap jwe nan menm nivo a e plis toujou, li nòmal pou Grenadye yo atire nenpòt gwo klèb sou yo. Se poutèt sa mwen di fanatik yo gen rezon pou yo gen espwa Paske Grenadye yo pa sèlman ap jwe pou fè bon rezilta ak Ayiti, men jwè yo ap jwe tou pou montre kalite yo devan tout Ewop la. Yon bon Lig dè Nasyon oubyen yon bon Goldcup kapab louvri pòt pou pi gwo chanpyona yo. Se poutèt sa mwen swete nouvo seleksyonè seleksyon an rive byen prepare ekip la, paske nou gen yon jenerasyon ki gen anpil potansyèl. Si yo byen jere li, Ayiti kapab fè anpil bri nan rejyon an. Epi anpil Grenadye kapab franchi yon lòt etap nan karyè yo. Mwen felisite Lenny Joseph e map dil kontinye konsa. Tout ayisyen renmen nou mesye kontinye konsa pa lage ke Bondye beni nou e pwoteje nou. Di mwen nan yon kòmantè ki nouvèl ki fè w plis plezi nan videyo sa. Eske se retou Violette a se? Eske se paske Leni Joseph ap briye. Depi lè Leni Joseph fin arive jwenn klèb li, li kontinye ap make gòl nan chak match. Gaël Alerte ki deja pral rive nan mwad septanm nan pou kapab kontinye vin ede Ayiti batay pou tout konpetisyon yo. Kiki Ramos ki fè yon bèl gòl, se premye match li ansanm avèk U 17 Ajantin nan. Eske se Duckens Nazon?

Sonje aktive ti klòch notifikasyon an pou kapab jwenn yon notifikasyon de la pa de YouTube a chak fwa ke m lage yon videyo. E pa bliye swiv nou tou sou Facebook, sou TikTok, sou menm logo an e menm non an ki se Daclyfoot pou kapab jwenn tout enfòmasyon mwen yo. Mèsi paske w te pran di tan pou te kapab gade videyo a. Se te Daclyfoot. Ke Bondye beni w. Nou kase randevou pou yon lòt pwochen videyo.